Antouka bonjou sè Natacha, bonjou sè Esther, bonjou tout moun. Bonjou doktè Claudy. Bonjou doktè Claudy.
Mwen kontan avèk nou maten an. Jodi a se mardi. E va wi maestro. Wi mardi. Li pa fè frèt, li pa fè frèt. Nou byen kontan. Malgre Achi yon ti jan ba nou yon chans semèn sa a. Nou pral wè sa n ka fè. Donk, m trè kontan pou m avèk nou ankò yon fwa maten an. Epi, Sè Célestin bòn fèt. Men, donk bagay la se manje ga, manje kola, epi bwè gato.
Wi, se yon bagay konsa li ye. Epi nou swete w tout sa ki bon yo. Epi, e nou swete w dabò pou w rete an sante. Wi nou swete w pou rich epi rete nan pye Bondye.
Yes.
Epi rete nan pye Bondye. Donk nou trè kontan pou n gen w nan fanmi an. Epi gras a ou menm fanmi an grandi. E nou swete w grandi de manyè pou fanmi an tou kapab kontinye grandi. Ke Bondye beni w rete anpil sante. Ok nou renmen w anpil. Jodi a pa bliye se madi donk bon eskize m oprè de tout moun k tap swiv ki tap tann ribrik lan. Nou la, nou la pou nou kapab kontinye sèvi yo epi pèmèt ke kominote a grandi tou paske djòb nou se se pèmèt ke non sèlman moun grandi e lè moun grandi kominote a ap grandi tou. E bon m salye kouraj nou ankò yn fwa paske chak maten la a. pou nou reveye, pou nou kapab pèmèt ke moun yo demare yon bon jounen, yon jounen ki pa menm jan ansanm avèk lòt yo, e pou nou pote enèji pou yo, dè enèji pozitif byen sur ki pral pèmèt ke yo demare jounen an byen avèk yon lòt mantalite, epi nan lespri de priyè, nan lespri de pataj, nan lespri de rekonsilyasyon. Donk se. Se sa. E fòk mwen raple tout moun ke mo dòd yo yo pa chanje. Alò talè an m sot di Fredi an ti jan ba nou yon ti poz. Men e pa ale l ale non. Fòk m raple nou sa, se pa ale l ale. Donk si nou wè m pale de Fredi a tout tan e pa fòt nou paske m pè l ou konprann. Donk depi m pè li donk m oblije pale souvan de li. Donk, tanperati an li pa chanje, donk n ap toujou mande tout moun yon bon konpòteman. Pandan se tan ke n ap salye sè Simòn kote li a la a, paske nou konnen bagay yon ti jan konplike. Nou espere Maestro ou gen nouvèl sè Simòn, se sa? Ya, nou gen nouvèl sè Simòn paske staff la reyini prèske tou lè madi e de Neveh n toujou kominike avèk li. Dieu merci. Nou espere n ap tann tankou tè sèch k ap tann lapli. N ap tann retou sè Simòn nan ekip la. Ke Bondye kontinye beni. Bon m salye frè Rosie, m salye tout ekip lan. M salye pastè Sena, m salye maestro Charlo kote li a tout fanmi li. Mwen salye tout moun, tout moun, tout moun ki reveye maten an ki avèk nou. Epitou, donk mwen panse ke nou gen yon bon kantite moun avèk nou la, plis ke 22 moun, mwen menm m fè 22, e pa vre Maestro? Wi a donk.
Wi mwen mwen fè 22. Donk n ap kontinye avanse pou nou kapab, epi mo dòd yo pa chanje, tanpri souple, e jan ke m di nou, son son, son, ay ke m ap eseye envite nou tout Yon batay ki klasik. Yon batay klasik? Pou sa l klasik? E m pa konnen si gen moun ki pi gran pase m yo te konn wè l deja. M pa konnen moun ki pi gran pase m yo si yo fè eksperyans sa a deja. Men mwen menm, se premye fwa sou dan limanite mwen wè avèk otan de vizibilite batay ki egziste antre le byen e le mal. M pa konnen, m pa di li pa egziste non. Men mwen menm, se pou la premyè fwa mwen wè l osi vizib. E se pou la premyè fwa mwen wè otan de hèn egziste sou latè. E moun k ap pwopaje hèn yo, yo pa kache. Donk yo pa kache. Yo parèt tout tèt yo, yo parèt tout kò yo, yo itilize tout mwayen yo. Kounya a, m ap poze tèt mwen kesyon, e moun sa yo? Paske nòmalman, remèd pou moun k ap fè mal, se moun se fè le byen. Moun k ap pwopaje lahèn, Remèd pou yo se pwopaje lanmou. Kounye a, moun k ap pwopaje lanmou yo kounye a n ap poze tèt nou kesyon èske moun sa yo se kache y ap kache. Men, gen yon kesyon ki ekstrèmeman enpòtan an sè dènye tan, ki sa n ap fè? Ki kote n ap klase n? Ki pozisyon ke n ap pran? Èske n ap ranfòse ekip moun k ap pwopaje lahèn yo oubyen n ap ranfòse ekip moun k ap pwopaje lanmou yo? Mentnan, se pou lapremyè fwa ke m ap repete l pou nou ankò avèk otan de vizibilite, moun k ap pwopaje lahèn yo, yo parèt tout kò yo. Nou menm ki job moun ki nan koneksyon, moun ki nan divine koneksyon a tou lè nivo, ki job nou, ki responsabilite. Fòk mesaj nou yo dabò yo sispann de mesaj ki baze sur l'histoire, yo ta dwe plis de mesaj ki baze sur la motivation. Paske, tout batay ke w pa ka genyen, lè l pa ka, lè l poko rive sou ou, se dekouraje l dekouraje w. Kounye a, èske n ap aksepte dekourajman? Nan sans sa a, n ap toujou mande tout moun ki prezan maten an, Cultivez beaucoup plus d'amour pou n ka rekòlte beaucoup plus d'amour. E sa se ekstrememan enpòtan. Se de bagay ke lajan pa ka achte. Men, lè n di sa, yon yon moun ki an bòn sante, yon moun k ap reflechi byen, yon moun ki tout kote l pase k ap pwopaje lanmou, enben, an reyalite se yon moun tou k ap rekòlte lanmou. Donk, nan ka sa, kèlkeswa kote nou pase, nan aksyon nou, nan pawòl nou, Enben, ann pote lòm. Paske lemonn jodi a, se la distribisyon de la hèn. Kote gen hèn k ap distribye, nou menm se lanmou pou nou pote. Atravè timoun nou yo, atravè fanmi nou yo, atravè zanmi nou yo. Ok, sa m ap toujou di nou, mennen timoun yo kote k gen lanmou. Mennen timoun yo kote yo ka aprann lanmou. Nene timoun yo kote kap pataje love konsa yap vin devni des eleman damou e konsa tou yap vin devni des aktè nan sèn nan kote ke yap pwopaje lanmou tout kote nou pap ka kite la haine grandi paske Bondye te kreye nou pou nou pote lanmou kite moun kap pote la haine yo distribye de la haine men poutan nou menm fòn pran responsabilite nou ankò yn fwa m trè kontan pou m avèk nou maten an. Pa bliye tou, men li si m gen nan bibliyotèk tanpri souple e retire ekran nan men timoun yo. M panse semèn sa se yon gwo semèn yon pakèt kote e sa m ap di nou yo la se sa k se kanpay la. E an Frans pandan semèn nan m ap raple nou ke y ap vote pou yo retire timoun yo nan rezo sosyo e avan 15 an. Donk, se vre o Dannmark yo te gentan fè sa, se vre an Nòrvèj yo te gentan fè sa, se vre an Swis yo te gentan fè sa, sèt semèn se semèn nan an Frans e ta sanble pwojè a ap rale dan Linyon Ewopeyèn. Sa vle di se tout Ewop la k ap travay, se tout Ewop la k ap travay pou yo pote. e pou yo pote pwojè sa a anndan Linyon Ewopeyèn epi pou yo di moun yo, tanpri souple depi timoun yo poko 15 an, pa ba yo aksè ak rezo sosyo. E lè m di rezo sosyo, m pale de tout bagay nèt. Pa bliye, si nan zòn pa nou an, gen yon pakèt platfòm ke timoun yo gen aksè avèk yo, men nan lòt kote yo gen yon lòt yon seri de lòt platfòm tou. ki trè koni ke moun moun ap itilize. Enben, an Ewop, an Frans pli patikilyèman, y ap vote dè lwa pou kapab pèmèt ke yo de retire timoun yo paske yo konstate sur le plan edikatif rezilta yo pa kòdyòm ditou, ok, rezilta yo pa kòdyòm ditou. e yo remake tou, sur le plan psychologique, enpak rezo sosyo sou timoun yo yo trè trè trè trè trè negatif. Ozetazini, yo pa ka fè l, pou m ba nou yon ti enfòmasyon ke petèt sa n ap di a la, anpil nan nou gen dwa pa genyen, mwen konnen se djòb Radyo Koneksyon pou l pote l pou nou. Èske nou te konnen nan timoun ki genyen antre 16. a 26 an, nou konnen Ozetazini se 25 pousan moun ki pa konn li, ki pa al lekòl. Moun k ap tande nou, ki sa y ap di? Y ap di, O, se Etazini, tout moun al lekòl, tout moun gen ase. Epoutan se pa vre. De 16 a 25 pousan. moun ki sitye yo t gen 25 pousan moun an 2026 moun ki sitye yo an antre 16 a 25 an Ozetazini gen 25 pousan moun sa yo ki pa konn li ki analfabèt m pa pale de alfa nèt non m vle sa vle di moun ki pa konn anyen nan entènèt se pa de sa m ap pale non m ap pale de alfabèt moun ki pa konn li ditou. Gen moun k ap poze tèt yo kesyon èske se yon chwa Etazini fè? Oubyen èske se sosyete a ki an peril? Men li plis aksantye sou yon sosyete ki an peril par le fèt ke yo fè moun yo kwè depi yo gen telefòn yo ka gen lajan. E pwopagasyon sa a, li gen dwa pa rive sou pitit nou yo lontan, men gon pakèt moun li rive sou yo depi plis ke ventan. Gen de milye ko yo ye, enben yo pa twò enterese ak bagay konsa. Paske nan zòn kote yo leve a, yo gen aktivite ekonomik yo, yo pa gen pwoblèm kòb, yo pa gen pwoblèm manje, donk yo gen, yo estime ke avni yo garanti, yo pa gen pwoblèm kon moun k ap ede yo, kon moun nan di yo konsa, oh non, depi w gen yon telefòn, w ap gen lajan nan men w. Lè ou gen telefòn ou ap miltimilyonè, donk te ou pa bezwen al lekòl, ou so jiska prezan fòk nou konnen ke gen de moun lak gen kòb tankou Elon Musk ki toujou ap poze kesyon ki di konsa a ki wòl inivèsite jwe li pa wè pou ki rezon yon timoun al nan inivèsite e èske nou konnen ke gen paran ki kwè ladanl vre gen paran ki dakò avèk sa ki pa dakò pou yo ankouraje timoun yo pou y al nan inivèsite, ki pa dakò pou yo ankouraje timoun yo pou yo vin devni meyè. Men poutan, yo kite yo. M pral ba nou, bon m fini avèk pati sa pou m ba nou yon ti bagay. Nou tap tande m la a, genyen telefòn nan men yo, ki gen òdinatè tou. Al sou òdinatè la klike MOMO, M-O-O, M-O-O. Humm. M lwen baay sa? Se baay sa k fè tout ti jèn, majorite, plis ke 40 milyon de jèn, te vote nan eleksyon ki sot pase a pou prezidan ki la a Ozetazini. Nou konn apatir de kisa yo di yo? Yo di yo konsa, Silvouplè! Non sèlman yo ba yo l, yo fè yo achte. Gen k achte pou san dola, gen k achte pou senksan dola, gen k achte pou mil dola. Epi yo di yo konsa, Nou pa bezwen enkyete nou. Depi premye jou mesye a prezidan, n ap tou milyonè. E pou konnen timoun yo jèn, yo gen telefòn nan men yo, yo gen tablèt nan men yo, yo gen aksè ak laptòp ak òdinatè epi yo enstale momo. Gen ladan yo tèlman ba yo pawòl, yo di yo konn sa depi yo achte pou mil dola, y ap ba yo kenz platfòm gratwi. Yo envesti mil dola vre, yo ba yo 15 platfòm gratwi. Enben depi jou sa pou rive jiska jodi a, Moro pa ka monte li pa ka desann. Pa gen moun ka fè anyen sou li. Plis ke 20 milyon jèn pran nan platfòm sa. E m ta swete ke chak moun k ap tande nou maten an gen yon responsablite ke yo pran. Pou nou kapab pèmèt aske disip, pou nou ka montre timoun yo jodi a ke yonn nan gwo batay kòm paran nou gen pou nou mennen se pwoteje timoun yo kont ekran. Se pwoteje timoun yo kont platfòm yo, kont rezo sosyo yo. E m panse se pa pou nou sèlman l ap bon, l ap bon pou tout lòt jenerasyon ki t ap vini yo lòske pitit nou yo sèvi de modèl pou sòt pou lòt moun. Ankò yn fwa mwen kontan ansanm avèk nou, batay la evolorye et nan se moun kap goumen se yo menm ki genyen donk mwen swete ke n toujou paske pa gen anyen kap chanje si nou menm nou pa chanje yo paske sa nou vle chanje yo pa chanje yo paka chanje tèt yo se nou menm ki pou poze des aksyon pour le changement et changement an ap otomatikman vini ankò yn fwa m kontan avèk nou nou bal pale sante. Byenvni nan Sante Matinal. Ankò, bonjou Maestro Sadrac, bonjou Sè Vètè, bonjou Sè Natacha, Wi bonjou Dòk.
Maten an nou pral Maten an, maten an nou pral pale de yon maladi e m konnen anpil moun pè wi. men nou prèske pa twò nou pa konn tande moun pale anpil de li men poutan l gen yon pakèt gwo enpak nan sosyete a men le pli souvan yo konn jwenn li lakay fi yo men sa pa vle di pou otan ke gason pa gen l tou non e maten an nou pral pale de yon maladi ke yo rele gwat. Gad kote bwat la sa la. Moun ki gen anba kou yo ki anfle yo gon anfla anflamasyon anba kou. Wè. Hum. Pou lòt gason genl tou?
Eee non, alò m poko jan ke w sot di a m panse ke gason genyenl tou men mwen plis wè fi ansanm avèl m poko wè yon gason ansanm avèl.

Yo toujou pale nou bay se gwo koulye bay nou gen nou gen nou gen se se konsa yo rele l men dèfwa yo konn pa konn ki fi ak ki sa maladi a ye an gwo men fòk mwen di nou ke se yon gwo bout tonton maladi. Son gwo bout tonton maladi. Donk men avan ke nou te pwomèt nou ke fòk nou pale de gland yo. Nou pale de ki sa k rele gland yo, kòman kò nou fonksyone. Wòl gland yo yo jwe nan kò nou. Son ansanble de dògàn ki gen nan kò nou. Ki gen yon seri de sibstans ke yo sekrete. Se sibstans sa yo ki fè on pakèt ògàn yo menm yo fonksyone. Donk se se pami yo genyen yon gland ke yo rele la tiroyid. E se yon gland ki fèt an fòm de papiyon. epi te sitye l e devan anba kou nou, tankou lè w ap gade anfas moun nan epi w ap gade kou a, ebyen anba kou a, ok, ebyen se la gland sa, tiroid sa li sitye l, li gen fòm de papiyon. Men ki djòb li? Djòb gland tiroid sa, se ke li patisipe sitou nan pou l regularize sa n ap manje yo ok e tout sa ke n ap manje tout sa ke n ap vale imedyatman ke yo rantre nan kò nou ebyen djòb glann tiroyid lan se pèmèt ke yo transfòme an pwoteyin se pèmèt ke yo transfòme an sibstans itil ak òganis lan se djòb tiroyid sa. Ki gen fwa, konn gon bagay ki konn rive nan kò nou, epi ou voye je w, ou gade, ou wè, mas tiroyidyèn nan, sa vle di volim tiroyidyèn nan, li kòmanse ap ogmante san ke nou pa konn poukisa. E san ke nou pa ka bloke l tou. Paske pa bliye li gon tay, e se rete w rete konsa ou gade ou wè lap ogmante de volim enben lè l kòmanse ogmante de volim sa yo enben jeneralman se maladi sa ke yo rele gwat la se ogmantasyon volim glann tiroyid la e lè sitiyasyon sa li rive kou gwa li gonfle se vre. li pwovoke yon dezekilib, pa bliye m sot di ke glann òmonal yo, yo gen yon kantite de sibstans ke yo sekrete. Sibstans sa ke yo sekrete a, li pa ka plis, li pa ka mwens. Imedyatman ke li twouve li nan mwens plis, se ke li vin iregilye. Men pwiske li vin iregilye, iregilarite pwovoke maladi. Mina, Kisak pase ou gen difikilte pou respire, ou gen difikilte pou pou vale, epi wap remake pwa kòw kapab swa ogmante ou diminye, e wap kapab remake tou gon pwoblèm enèji paske wòl tiroyid la sitou se pèmèt ke manje ke nou manje yo transfòme an enèji pou fè kò a fonksyone. Men mentnan, apre n fin defini sa k rele tiroyid la pou ou, nou konnen deja se yon gwo bout tontonp maladi. Men an reyalite, ki konbyen tip ki genyen? Jeneralman gen 3 tip. Nan 3 tip yo, gen youn ki senp. Sa k senp lan, ok, se tiroyid la ki ogmante de volim, ki vin gwo. Epi, men ki pa chanje koulè. li toujou rete menm sa li ye an. Kou ou a toujou anfle, ou toujou gen difikilte pou w vale, epi w ap santi kou w an feblès paske w gen pwoblèm enèji. Gen yon lòt ke yo rele goite nodulaire, jeneralman se li menm ke moun yo rele kansè lan. Enben, li menm, li toujou, sètadi li gen anpil doulè, li pwovoke anpil doulè. Se li menm ke yo pale de yon kansè malign, jeneralman, ki kapab ki kapab afekte tout rès ògàn ki gen nan kò a. Men antre premye a avèk dezyèm nan, li konn pwovoke yon lòt ki pi difisil, e se la ki pral mande yon egzamen apwofondi jiskaske pou moun nan kapab rive nan chkimyoterapi, se la ki pral pi danjre onivo de bwat la. Men mentnan kounye a lè yon moun gen bagay sa, ki sa l santi? Ki sa l santi? Si l se chou? e pa bliye m sot di l talè a, e yon moun ki gen gwatr, sentom yo ak siy yo, yo pa kache. Sa vle di tout moun ka wè ke moun nan gen gwatr. Paske pou ki rezon, kou a vin gwo. W ap wè gen yon boul ki parèt anba kou a. Men, Lèd lèl parèt lè kou a kòmanse gwo enben kisak fèl se paske tande byen sa map di a wi sak fèm di nou tande byen se pa tout moun ki gen gwòt ki gen gwo kou humm se pa tout moun ki gen gwòt ki gen gwo kou. Pwiske se pa tout moun ki gen bwat ki gen gwo kou, paske pa bliye m pale de ogmantasyon de volim, konsa tou volim nan ka diminye. Gwo kou a vini se lòske volim nan li ogmante. Lè sa a, medsen yo rele l ipètwofi de la gland tiroyid. Men nan. Dezyèm faktè lan se lè moun nan gen pwoblèm pou l rale. Lè moun nan kou a li gwo, anfreman li pèmèt li anpeche manje desann. Paske pou ki rezon? Tiroyid la se de, m sot pale de papiyon, tout moun konnen papiyon gen de zèl. Nan fòm anatomik li, ok, li gen 2 lòb. Se 2 lòb sa yo, antre 2 lòb sa yo, se la ke farenks lan pase. Lè m pale de farenks lan, se ògàn ki travèse manje ke n fin moulen nan bouch nou yo. E manje sa yo, imedyatman li tiroyid la li anfle enben kounya gen difikilte pou rale. Twazyèm bagay ke moun nan gen se sa ke nou rele anwouman an. Kòd vokal yo ok le fèt ke gland lan tiroyid lan li anfle enben kòd vokal yo vin anfle tou vin gen yon presyon sou kòd vokal yo Enben la a presyon sa a li konn anpeche ke moun nan li kominike, li konn anpeche ke moun nan li pale tou. Pa bliye, lè nou pale de pharynx, nou pale de yon vwa aerodijestif. Sètadi se yon carrefour ki egziste antre sistèm dijestif lan e sistèm respira, respiratoire lan tou. Enben, nòmalman ki sa k vin rive? Lòske tiroyid la li anfle, e lòske kou a li ou wè li gonfle konsa, enben moun nan gen pwoblèm pou l respire tou. Men n ap pale, nou p ap pale de la respiration nasale, sa vle di respirasyon pa ou le ne, men n ap pale pito de la respiration buccale, sètadi la respiration par la bouche. moun nan gen difikilte pou l respire. E pa bliye, lè w gen pwoblèm pou respire nan bouch ou, rit kadyak ou tou li modifye. Paske lè k ap antre nan poumon yo, yo genyen yon gwo enpak sou sikilasyon san kadyak la, sou le fonctionnement du coeur. e nan nivo sa a li kapab diminye kategorikman sou ritm kadyak ou. Poukisa m ensiste sou li, se paske gen anpil moun ki gen gwat ki dakò pou yo viv avè l ki pa dakò pou y al wè medsen. Se plenyen y ap plenyen. Men an reyalite, gwat lan li gen pwoblèm sou fonksyonman li, li kapab atake dirèkteman ritm kadyak ou. Ki sa k pral pase pou yon moun? Lòt siy ki genyen se chanjman de pwa. Pa egzanp, m sot di talè a la ou gen difikilte pou vale. Sa vle di manje pa rantre nan kò w. Lòt kote ki genyen, sèke pa bliye m te di plant tiwoyid lan, li transfòme sa nou manje yo an enèji. sètadi gen yon absans denèji. Puiske pa gen enèji, gen kon, gen aliman ki pa ka rantre nan kò ou, enben jeneralman ou konn jwenn gen yon sitiyasyon moun nan pèdi pwa kategorikman. Men pa bliye m te di, li kapab ogmante de volim, li kapab diminye de volim tou. Enben nòmalman, nan diminisyon de volim yo, ou kapab remake ke gon kikit moun ki pran pwa lè sa.

Pwiske moun nan li pèdi enèji, enèji yo yo diminye, pa genyen kote pwiske gen pwoblèm regilarizasyon tou nivo tiroyid lan, moun nan gon sansasyon de fatig ki atake l souvan. Men pa bliye tou, lè moun nan gen gwo kou, gon bagay ki rive lè moun nan gen gwo kou. Li santi l konplètman enferyè pa rapò avèk moun ki nòmal. La n ap pale de yon chanjman emosyo emosyonèl. Donk ki sa k genyen? Moun nan li santi l diferan de tout moun. Le fèt ke l santi de tout diferan de tout moun, li konn anksye, li konn gen depresyon, li konn irite. Lè n pale de irite, nenpòt moun ki pale avè l, li konn santi kategorikman ke l eksite de sa. Li konn santi ke moun nan s on moun nan diferan. Li santi l diferan de tout moun. Mentnan, se sa k prale deja nan sa. Mentnan, ki sa k ka koze yon moun gen gwat? Bon, oksijen m ap pran ti dlo la. Ki sa k kapab anpe, ki kapab pèmèt ke yon moun gen gwat? E, pa bliye, depi tiwoyid lan. li gen pwoblèm fonksyonman, enben nòmalman òmonn yo, yo pa fonksyone tou, yo pa yo pa sekrete tou. Puiske òmonn yo pa yo pa fonksyone, genyen 2 faktè ki kapab alorijin de sa. Dabò, dabò le pli kouran depi moun nan gen gwatr, gen kou ki gwo sa a, li lye avèk yon karans an yòd. Sa vle di ou pa gen ase yòd nan kò ou. Donk pa bliye, tiroyid lan li pwodui, li pwodui òmòn tiroyidyèn, men òmòn yo pou yo aktive, pou yo, pou ke glann nan li aktive, li gen bezwen tiroyid, li gen bezwen yòd. Enben mentnan, Puiske genyen yon absans de yòd, enben se li menm ki pwovoke ipètrofi a, enben la li antrene kategorikman logmantasyon de la tay de la gland. Sa vle tiroyid la li vin gwo. Pa bliye tou, m t ap pale de òmon yo, lè nan sitiyasyon de dezekilib òmonal, sitou lè moun nan ap antre nan laj. Enben, anndan dezekilib òmonal sa a, enben l kapab pwovoke gwat yo tou. Genyen de moun ki gen yon sistèm iminitè ki frajil. Gen de moun, nenpòt ti van k soufle moun nan gen grip, li gen grim. Moun sa yo, Lè yo genyen jan daktivite sa yo, enben nòmalman ti enfeksyon ki atake sistèm iminitè sa yo konn genyen enpak sou glann tiroyid la. Enpak sa ke yo genyen sou glann tiroyid la, yo konn pwovoke gwat tou. Yo konn pwovoke enflamasyon de la glann tiroyid. Depi glann tiroyid la li anfle e li pran abitid anfle souvan, enben gen posiblite pou l transfòme an gwat. Mentnan pa bliye gon lè mwen te pale nou de maladi kwonik yo. Enben maladi kwonik yo tou yo konn afekte glann tiroyid la e apati de afeksasyon sa yo fè sou glann tiroyid lan yo konn pwovoke gwat tou. E lè sa a sitou lè nou pale de enfeksyon oto imin yo. N pa bliye.

se moun ki an sitiyasyon de gwosès e moun ki nan sitiyasyon de menopoz. Pa bliye, nan sitiyasyon de gwosès gen chanjman nan òmon yo. Òmon yo, yo pa sekrete menm jan avèk yon moun ki nòmal. Lè moun nan nan menopoz, gen chanjman tou ki fèt nan òmon yo. Ankò yon fwa, òmon yo pa fonksyone menm jan ankò. Enben, chanjman ki fèt nan fonksyonman òmon yo sitou o nivo de gland tiroyid yo, yo kapab afekte sekresyon gland tiroyid lan ki kapab koze yon ogmantasyon oubyen yon ipètwofi de gland tiroyid lan ki kapab koz gwat la tou. Mentnan, lè sa a, genyen de efò ke moun yo gen bezwen fè, sitou nan peryòd de gwosès, sitou nan peryòd menopoz, ke se la a ke gwat la parèt pi souvan lakay medam yo. Men kounya gon pwoblèm. Kòman yo trete gwat? Pa egzanp, on moun ki gen gwat, pou kisa moun yo le pli souvan. Pou kisa le pli souvan moun yo pa. pa al wè medsen. Moun yo konn pa konn ki medsen pou y al wè. Lè moun nan gen gwat, premye medsen pou l wè, e alò premye sentom nan, premye sentom nan, lè l parèt, lè w al wè medsen, donk kèlkeswa fòm nan, nan sitiyasyon de gwat pa gen remèd mirak. son medsen k pou li pou travay avè w men kote medsen ap travay avèk ou a nan ka nòmal medsen an ka deside pou l swiv on tretman a lon tèm avè w pou l kapab gade pou l wè si l kapab ogmante nivo dyòd ou dan la mezi ou sa ta koze pa w yon karans an yòd paske pa bliye tou m sot di l E gwat li gon faktè jenetik ladanl tou. Si paranw te konn gen maladi a gen posiblite pou genyenl tou. Ok donk ski gen posiblite pou genyenl tou djòb medsen an se kontwole faktè jenetik sa tou. E nan kontwòl ke lap genyen sou faktè jenetik sa tretman kapab pran ti tan. men tou pou yo kapab kontwole ki chanjman ki fèt o nivo de glann tiroyid lan, ki kote chanjman sa yo soti e ki atent ki sa nou kapab pote nan chanjman sa yo pou pèmèt ke glann tiroyid lan vin nòmal. Men de lotre kote, genyen, si nou rive nan nivo nodilè la, nivo nodilè la nou gen tan konnen pa gen lòt opsyon, opsyon sa a, enben se chiriji kategorikman. Men, gen de medikaman ke yo kapab ba ou pou yo kapab korije dezekilib òmonal yo. Men pa bliye m te di w nan cho sa a nou pa vin bay medikaman isi a. Ok, men gen de medikaman ki kapab soulaje sentom yo, ki kapab mennen glann tiwoyid lan vin sekrete nòmalman. Pa bliye tou, nan ka moun ki nan nodil yo, gen sa ke nou rele yòd radyoaktif. Sa vle di, moun sa a, li pase sou radyasyon apatir de yòd epi yo korije ipèraktivite tiroidyèn nan epi yo regilarize pwodiksyon òmon nan. E an fen de kont, si nou pèdi pa pati sa a, enben lòt pati ki rete yo, se chiriji, oke, e m te di l se nan, ou jwenn chiriji nan kanodil yo, oke, epi la a, yo fè sa pou yo fè a, epi ablasyon, se le mo le pli enpòtan, epi yo retire ti pati ki bay pwoblèm nan epi pou pèmèt ke rès lan li fonksyone nòmalman. Epi ba w de sipliman abaz d'iode epi voye w al manje ba pwodui ki gen iode ladan yo sitou pwason konsa, e pa pwason y ap vann nan lari a non, pwason ki sot nan lanmè. Mwen di yon rejim alimantè avèk dè aliman yode, avèk dè legim ki ri, ki ki trè rich an antioksidan, ok, ki kapab pote yon soutyen natirèl a tretman yòd lan. Epi dènye eleman ke n kapab itilize, tanpri souple, jere strès yo, chanje mode de vie, fè egzèsis regilyèman pou kapab pèmèt ke de manyè sèn, nou kapab goumen kont sim ak sentom ki kapab koze gwat yo. Paske pou ki rezon, pa bliye gon chanjman emosyonèl li kapab afekte sistèm òmonal la. Enben, pou kapab regilarize sistèm òmonal la, fò kapab jere strès la, fò kapab fè spò regilyèman epi pèmèt ke ou nan yon anviwònman kote ke moun pap ba w traka dirèkteman. Gwat se yon gwo bout tonton maladi. Li kapab antrene yon jèn nan lavi w tout kote ke w pase. Men lòske li trete, lòske li dyagnostike byen bonè, ebyen mwen ba w garanti w ap kapab viv ansanm avè l e osi pi lontan. M ap ankouraje chak grenn moun ki la a, tanpri souple, ki medsen ke n gen bezwen wè? Nou gen bezwen wè yon andokrinològ. Humm ok medsen ke nou gen bezwen wè a li rele andokrinolog le pli souvan nou ka wè yon spesyalis an medsin entèn lè nou wè e spesyalis an medsin entèn nan lèl fin konsilte nou epi li menm kounye a li kapab di nou enben ok ann al wè yon medsen ki spesyalize nan sistèm òmonal epi lè sa li kapab gade avèk nou ki tretman e ki pwoblèm ki lye avèk fonsyonman de glann tiroyid lan. Wi, nou ka jwenn yon medsen, wi, nou ka jwenn yon medsen, yon spesyalis an medsin entèn, men tou, bon medsen pou nou jwenn ki pou trete grigwant la pou nou an, li rele kategorikman yon andokrinòlòg. Non pam se Doktè Germain, mwen trè kontan pou m te pataje sante familyal avèk nou. Randevou a kase pou madi pwochen pou yon lòt ribrik menm jan ankò. Depi nou pale de enflamasyon se ogmantasyon de volim, e lè w pale de enflamasyon tou pa bliye tout enflamasyon li kòmanse li pati de yon enfeksyon ok. Li pati de yon enfleksyon ki atake ki nan yon ogmantasyon de volim ki vin pwovoke ogmantasyon de volim nan. Men nan dabò fòk enfeksyon an trete. Men nan pou enfeksyon an trete fò yo gade ki tip de enfeksyon ke li ye. Eske l son enfeksyon bakteryèn oubyen l eske l son enfeksyon viral. Eske son viris ki koze l, eske son bakteri ki koze l. Donk a pati de la medsen entènis lan ki kap ki ap asire pris an chaj la ka pral konnen ki tip de medikaman pou n bay, se apati de, paske se pa van l ye vrèman, jan ke anpil moun di a, ok, li vin pale de enflamasyon, sètadi a lenteryè toujou gen yon sòt de likid, ok, ke kò enfektye a li menm li pote a ògàn nan, ok, pa egzanp, gen de moun ki pale de, de fwa l gen dwa yo pu, eksizem yon sòt de pu men alenteryè de gland la donk piske pu a la li li ansanm avèk enfeksyon an donk sètadi ke se trete enfeksyon an epi likid la ap disparèt se li menm ki koz ki koz ke l ogmante volum nan se pa van vrèman non se yon sòt de likid ki twouve l alenteryè de gland tiroyid lan ki koze pa tip de viris oubyen tip de bakteri ki anndan ki koz enfeksyon an. Se paske o depa nan definisyon sa pale de enfeksyon dè gland tiroyid. Depi yo pale de enfeksyon se yon atak bakteryèn oubyen se yon atak viral. Konsa l ye. Li pa vole. Mèsi dòk.
Nou konnen se diskou moun lari yo. Se diskou depi bò lari. A moun nan gen van nan kou l. Wi, wi.
Se sa yo konn di bò te vè sa vre. Men se pa vrèman van, se pa vrèman van, son efè bouyon li ye, e se sa ki koze gwad la.
Ok. Ok donk. Se trè enpòtan pou prizanchaj an fèt byen bonè, dan le ka kontrè li ka fè gwo dega sou moun. Se trè enpòtan.
N ap pouswiv avèk seri de kesyon yo pou maten an ou sou Radyo Koneksyon FM an kote emisyon Sewòm Matinal ribrik la se Sante Familyal jodi madi madi 10 fevriye 2026. Peste Senel bonjour bienveni bienveni pastè senel. Bonjour bonjour tout moun mwen gen yon kesyon eske li kapab koze yon yon li ka koze moun nan vin pèdi langaj li li vin paka pale e pa egzanp si yon moun te fè stroke li te gen yon atak stroke epi li vin fè bagay sa eske li vin ranni paka pale langaj li paka sòti li paka manje eske se nou ka di se jan tip de maladi sa l fè.
Pou strok lan li gen 2 faktè. Gen yon kote repons lan ka wi, puiske nòmalman nan strok lan li kapab atake pa li menm. Lè m pale de strok, sètadi se yon atak lepli souvan ki fèt prèske sou tout sistèm. neural la. Donk mentnan sistèm sa yo imedyatman ke li afekte li kapab rive afekte tiroyid lan tou. Dans la mesure où li afekte tiroyid lan enben sa li kapab vin rive. Men nan ka de stroke lan gon bagay ke nou rele ipèglosi. Ipèglosi an jeneralman nan ka stroke yo li afekte li o sètadi se ogmantasyon du volume de la langue Gadyen lang moun nan li vin gwo. Imedyatman ke lang moun nan vin gwo, nan ansanm de priz an chaj yo, nan ansanm de medikaman ke y'ap ba li yo, genyen nan medikaman yo ki dwe atake sistèm sa pou pèmèt ke lang nan vin pran fòm nòmal la. Dan la mezi ou lang nan gwo, pastè, li kapab pèdi moun nan kapab pèdi langaj li. Men de lotre kote tou, si strok lan li atake sistèm òmonal la, enben nòmalman lè li rive nan tiroid la li kapab pwovoke sa tou. Donk se de faktè ki rantre an liy de kont, li revyen ansanm avèk medsen kap kap trete moun nan pou l kapab gade kiyès ladan yo ki nòmal. Si lang moun nan li nòmal, nòmal li nòmal, Men tan ou kapab konnen ke se tiroyid la ki afekte. Men si lang moun nan li toujou anfle, ou deja konnen ke l pap ka pale, la li enplike dirèkteman efè strok la sur la langue sa nou rele hyperglossia. Sa se trè enpòtan.
Nap kontinye, nap kontinye, nap posuiv. 4 è 49 bòn minit medam mesye, ou sou ribrik rankont familial la nan emisyon Sewòm Matinal sou radyo Koneksyon FM. Bonjou, bonjou, bonjou tout moun.